Se sa w sot di an, se lè yo wè talan sa yo, se sèl fason pou yo dewoute talan yo e m panse ke avèk sinèji ki kreye nan djaz lan pandan nou sot fè toune nou. Se bon mwen menm e Britis pral monte tale la paske nou fenk
Eske se e tonton?

Wi mana ou mèt pale mana. Bri ti sale a se kote li an gen bri. Wi bon bon gade yon Michael Jackson ayisyen n genyen. Bri ti son bèl gitaris, yon flannè, bon jènjan. Se jan de bagay sa yo pandan se tan se depane sot depane Gazzman la. Wi.
Nou menm ou konn sa moun yo pa konnen mana. Moun yo pa konnen kòm si nou se zanmi, nou gen relasyon moun a moun avèk nèg yo nan biznis lan. Si djaz lan pa ap jwe, pa mwen menm. Si Manno te chante li, se son sèl kòd fanmi, nou pa kab di l an ipokrizi. Sa vle di ke lè gen yon konfrè mizisyen ki gen pwoblèm, se fòk lòt konfrè a kapab reponn pou yo al ede li.
Pase m ba l zon pawòl bòdè. Poukisa kòmsi pou Gazman pral fè yon gig ekip pap jwe e menm lè n tap jwe avèk Disip nou fin jwe se pou se Drasso avèk Gazman ki te pou depanne avèk Britis ki pou depanne e Disip lap lap annik fin jwe epi nèg yo jwe pou Disip pou depanne Disip paske m konn m pa konnen youn ap bezwen lòt nan biznis lan. Youn ap bezwen lòt, poukisa m pa l di non, mizisyen m pa pral jwe, gen yon pakèt bri k ap kouri. Bon m konn bri yo se pawòl anpil yo ye, se moun k ap fè yo, e pa verite yo ye. Bon, si se pa yon senp aza li ye Shabby, se pa yon senp aza ke moun nan fè ekri tenten sa a. Bon, antouka, anpil nèg se fason sa pou yo fè ti views yo, pou yo fè ti limyè rive sou yo, se sèl fason. Men nèg yo pa kwè ke lan detwi. lan detwi lan de fason ke yap fè yap detwi lòt lan se peyi an ap efondre pi mal paske li tou antre lan kilti yo e m mande nèg yo kòman yo gad figi yo lè yo leve le maten lè yo fin pale tenten sou on moun oubyen sou sou on djaz tankou ekip kòman yo gad figi yo lan miwa èske yo twouve yo bèl oubyen yo lèd. Mwen m pa konn poukisa yon moun fè sa non menn kòmsi ou alèz kòmsi pou wap ekri tèks, destabilize biznis moun, bay manti, bay, bay, bay, bay, kòmsi pou parèt bèl, pou parèt pi bon. Sa k pral rive pou ou? Se nan sa peyi an pran la a wi. Se nan politisyen k ap bay manti youn sou lòt. Detwi moun.
Detwi moun, nan detwi, nan detwi moun, monte sèvo moun lòt jiskaske ou wè prezidan Jovenel mouri, asasine Jan Jak Desalin, yo tiye lòt moun wi. Se lòt jan de bagay sa yo. Se anfen, se pandan w ap fè ti blag, ti blag, epi sosyete an li menm, sèvo l tou, sèvo, sèvo l tou ko, kondisyone nan, nan, nan negatif lan sèlman wi. Paske nou gen yon sosyete jodi an la ki tèt anba, pa pri, pa gen gid non. Bon mwen menm, lè, lè m, lè m leve m wè moun, m wè moun ap voye bagay la ban mwen, m di, oh! M sezi m di kote bagay sa soti, kote gen bagay konsa. Konprann? Pa gen bagay konsa. Nou sot jwe wikenn nan Miami, nou fè bèl, malgre nou pa fina festival lan, e festival lan e fini kòm si yo fini sou nou. N al jwe yon bèl bal avèk Nu Look nan menm dimanch swa, bèl bal, djaz la byen pase, tout nèg an amoni, Drasso pran vòl li, m pran vòl mwen, chak moun fè wout pa yo, Anpil love e lè chak nèg rive yo ekri sou group ekip lan di tout nèg anfòm tout nèg anfòm jou nou pa te kominike yo se te jou nou al nou monte okap lan okap avèk fò libète la fò libète ya nal travay kòm si nèg yo konnen se djòb yo e travay yo nap fè so li pa kiyès nap rele la mwen se yon lòt moun ok boutik wi mwen hein boutik nap pale sa papa nap jere yeah mana so bon. Li enpòtan, li enpòtan donk ou wè sa nou fè a la, nou pap kite moun pale pou nou se nou pou pale pou tèt nou. Sa vle di ke, sa vle di ke moun ap pale tenten, nou fè ti live nou, nou gen gras a Dye nou gen platfòm, kòm ti balad sanble dòmi pran li, ou konprann, sa vle di ke fòk ke nou pou veyikile mesaj lan, nou pa ka kite ond negatif lan anvayi nou, deja mwen kapab di pou, pou, pou, pou, pou dènye toune djaz lan fèt, fè Ozetazini an la menm, se premye fwa pandan ke nap vwayaje a m jwenn yon sinèji antre mizis konfrè mizisyen e tout staff ekip lan ki te trè trè pozitif e moun te resanti li lan dènye prestasyon ke nou fè apre festival lan lè n ta jwe a Nu-Look menm Nu-Look te santi te gen menm Arly di li ke l te santi djaz lan te double sou li lè di a Arly oblije pase 4 pa 4 pa 4 lan pou l te kapab pran vitès wi. M pap baw m pap baw manti Arly sot pale avè m an prive lò a se l tap di m mèsi. Paske m sonnen ki will li te renmen li renmen pat gen kòmsi pale anpil lèl mandem nèg yo m di a monchè pa gen bagay konsa monchè okontrè se mwen ki tap chache sal pou Aly al repete e aprè l di non lap fon repetisyon atè e kòmsi bay Obed solo yo tout bagay sa yo ti Junior konn djaz la deja so misye dim monchè m pap baw manti Dimanch lan lèm monte a oblije monte a tout hit pase ou pat jwe ou pat jwe ekip la pa yon ti djaz ekip la te jwe konpa e te gen anpil moun ki te sot New York Boston e toupatou ki te la pou weekend nan lè yo monte yal bay nouvèl la tout kote epi se premye fwa yo te wè ekip franchman yo di bèl djaz bèl yo renmen djaz lan so nou menm nou pa nou pa nou pap tande nou pap gade sa moun ap di men nou menm tou e jan wou di an. e nou pou defann tèt nou, e pa moun ki pral defann tèt nou pou nou. Y ap bare nou anwo, nou menm n ap bare yo anba. Dorenavan, nou p ap kite moun ap defann nou. Nou gen platfòm nou, n ap ize platfòm nou. Paske lè w gole tout platfòm, tout mizisyen djaz lan gen la, m panse ke li rive prèske a 2 milyon, 2 milyon moun oditwa ke nou kapab atenn. Sa vle di ke n ap ize platfòm nou. Chak lè yo di yon bagay pou nou, pou nou al fè yon lèt sou platfòm pa nou.
Wi. Ou anreta, Magadji. Se sa m ap di. Ou anreta.
Bon, se sa l ye, Shabby. Men, se sa m te vle di. M panse ke m pa konn ki lòt nèg ki pral monte sou live la. M ap kite nou rilaks nou. E pi, fòk nou di moun yo semèn pwochèn n ap Nouyòk. Ou konprann sa? E di ke m panse y ap tann event sa anpil nan Club Betty's. Fò w bay detay yo e pi rès pwogram yo. Wi, m t ap pale a Ali tou. Ali di bal l ap tann la se Bal New Jersey an pou weekend Thanksgiving nan. N ap tann bal sa. Sa se yon bèl bal l ap ye. Ekip New Look pou moun New Jersey yo. Pase n ap tounen New Jersey back. N ap tounen back New Jersey. Ekip New Look. Moun West Palm Beach yo ki poko wè ekip tou. 19 Novanm avèk Klass. Nou gen Miami ankò 24 Novanm avèk Klass. E so epi 13 Novanm nou gen Nou gen Orlando ki poko wè djaz lan avèk Bedjine Cadillac. So, nou menm e travay nap travay. Moun New York City cheri, Chez Mireille e vandredi kap 29 oktòb, samdi 30 oktòb, Kay Ekip, De bèl djaz, de bèl album moun yo pral jwenn nan tèt Antouka bèt sa. Shabba ou gen lwa pouw konn sa men premye janvye premye janvye 2022 gen yon gwo bal ki pral fèt wi men m poko ka di ki kote. Anben.
Nap gentan bay moun yo lan nou fè ti sekrè a toujou epi nap gentan bay moun yo kisal ye. E an novanm nan la nou ta sipoze bay yon lòt sipriz ankò. Wi nap veye nap veye poun fon lòbèy paske fòn fon lòbèy pòtoprens kanmenm.
Wi wi antouka map kite nou enjoy nou mesye men mwen la.
On kòlwit tonbe la, e youn nan mèt djaz la k ap rele Abede. Bon mwen wè nèg yo fèk sot ap pale la pou l ap mande si nèg yo kite vre. Ou an reta menn. E Lewa, kote w Lewa? M pa wè w non, m te gen pou m te pran w wi.

Papa BD pa moute.
M reponn wi.
Met limyè kote w ye an. Epi jere tèt ou.
Konnen m pa renmen piblik.
Wap resi yo wi. Bon mèt djaz ou renmen piblik.
Non men semen sa yo, semen sa yo fòm pale paske gen bay nou pa ta tande yo. E mwen ta tande yo. Oui, mwen te gentan konnen. Mwen te gentan konnen ap vini bay sa yo. Ase yo ritme jazz. Nan limye la.
Pou tout moun kap gad live.

Nèg ki ekri Nèg ki ekri atik sa maten an pou kisa l pat rele w pou kisa l pat rele Mouskino si l te bezwen konn sa kap pase si l te bezwen konn sa kap pase anndan djaz la li te ka rele w li te ka rele Mouskino avan l ekri charabya l t ap ekri a.
Charabya yo bezwen ekri, se mechanste yap fè, ki te fè mechanste. Eeh men m te di nou sa maten an, tout otan nou poko jwenn bagay sa yo, nou pot ko djaz. Kounya nap gad ki kantite, nap gad ki kantite moun kap soufri. Ou konnen, tout egri yo, depi kè yo pa bon yap soufri.
Yap soufri, e sak pa bon, yo pa pral travay. Bagay la se travay li ye.
Travay. Yo pa konn mizè w pase non. Net
ou ben.
Ki se net ou an. Wi nan ekip de bous pa kale. Si tou lè tout tafya se dlo ap koule.
Wè. Gade volim talan yon djaz gen. Yeswa ti junior ap jwe bass nan nu look yo pa menm konn si se basis ekip.
Wi, yo pa menm konn. Ti Dò jwe bas nan Nu-Look, yo pa menm konn si se batè Nu-Look lan ki t ap jwe. Yo pa menm konn si se batè ekip.
Yeah.
Obed, konbyen repetisyon w te fè a Nu-Look la?
Non, li pa t repete a Nu-Look non. Misye just pran mizik yo atè. Ali voye mizik yo bay misye, misye aprann solo yo, aprann mizik yo. Ali sa 2 zè wi, Ali rele m. 2 zèd lapre midi, epi m di Obed, m bay ok an, epi Obed, Obed, m al chache Obed lakay la, m mennen l nan Karibe an.
Alò, alò w panse, alò w panse apre tout bagay sa yo, y ap kontan?
Bon nèg yo pap kontan. Egri kap megri. Yap megri pa fòs.
An tou ka. Yap megri pa fòs. Mwen montan balay la.
An la la pou m di tout moun tèt frèt. Drasso ekip pa gen ekip pa gen mizisyen. Ekip gen mèt djaz. Tout mizisyen e mèt djaz. Wi nou an fò byen di n bay gigè la. Bay mèsenè nou ka voye yon mizisyen nou al depane yon zanmi.
Wè. Nou pa gen nou pa nou pa nou pa gen mèsenè nou pa gen gigè. Nou gen nou gen nou gon ekip n ap fòme, nou gon nou gon ansanm moun n ap travay.
Yeah. Fò yo konn sa. Sèl sa pa Depanse yo mande depanse nou. m tap fini wi. Kè yo sote.